Bonswa tout moun byenvin a chanèl nou ansanm nwa sou blan nou kontan nou la avèk nou jodia jodia nou pral pale de yon bèl sijè kem konnen preske tout moun ap renmen se yon sijè de maryaj e kòman pou fè yon maryaj dire mwen menm avèk Jimmy bèl ti gason ki bo kotem nou gen 4 maryaj kounya em konnen petèt sa ka parèt On ti jan piti pou nou ap pale de maryaj men m konnen men m panse nou konnen kèk bagay kanmenm ke nou aprann e m panse gen anpil bagay nou te koumanse aprann menm anvan nou te marye de maryaj ki vrèman enpòtan pou nou pale jodi a. Ya e avan nou rantre nan sijè a n ap di tout moun mèsi ki te pataje videyo nou yo ki te like paj nou yo m wè nou kòmanse gen anpil followè Sa fè kè nou kontan. Sa vrèman ankouraje nou. Si sa kontinye, si istwa nou yo kontinye fè sans pou ou, kontinye share li, kontinye like li. Sa vrèman fè nou kontan. Ok, kòman pou yon maryaj dire? Wi, m panse jodi a n ap pale de 4 pwen. Antou nou gen 8 pwen pou fè yon maryaj dire. Men jodi a n ap pale de 4, e semèn k ap vini n ap pale de rès 4 yo. E n ap tou fè nou konnen de kisa nou pral pale, Semèn kap vini nap finisman video sa. Nimewo 1 ap kòmanse avèk zanmi. Nou sonje nou te di kòman zanmi enpòtan nan yon koup maryaj. Egzanp, mwen menm avèk madanm mwen, nou te gentan zanmi avan nou te marye. E pandan nou zanmi, nou vin tonbe nan renmen, renmen mennen nou nan maryaj. Sa vle di, maryaj nou te gen yon bon fondasyon ki te zanmi. E mwen konnen gen anpil koup tou ki marye, yo pat gentan zanmi avèk moun nan e pandan yo marye avèk moun nan yo toujou pa zanmi avèk moun nan toujou yo sèlman renmen e moun sa yo nou vin pale avèk ou ou bezwen zanmi avèk moun ou marye a poukisa li enpòtan pou ta zanmi avèk moun ou marye a. Wi m panse gen anpil rezon men m panse premye nou gentan pale sa nan lòt videyo men zanmi pa twò gen sekrè Frèm si siw te zanmi avèk moun nan avanw te marye avèl wap vin pale kèk bagay ou avèl ke si nou te just kòmanse renmen nou te santi nou tap santi nou twò wont oubyen twò timid oubyen twò pè pou pale de bagay sa yo avèk li e m konnen sa te vrèman enpòtan paske tout bagay sa yo kapab kreye yon sezisman oubyen yon diskisyon pandan nou marye apresa m panse li vrèman enpòtan M ap konte itilize kèk ti mo angle paske kreyòl pa gen pa gen yon mo pou sa m bezwen esplike. Alò, an kreyòl, ou gen yon mo, renmen. Ya. Men nan angle, nou gen de mo pou mo renmen an. Se like avèk love. E sa vrèman enpòtan. E pou moun ki koumanse aprann angle, m panse lè yon moun aprann ou kòman pou itilize mo sa yo, petèt yo ka fon ti manke Puisans.
Wi, pou eksplike jan pou itilize mo sa yo. Yo ka di w, ou itilize like pou yon bagay. Ou ka, wi, ou ka like yon pye bwa. Chose se mo franse. Ah yeah, yeah, I'm sorry. Yeah.
Sa se mo angle. Wi. Wi, yo ka di w, oh, ou ka like yon pye bwa. Men ou ka love yon moun. E se konsa pou itilize renmen. Men, Nou menm, m kapab di nou pa twò respekte sa. Paske, pou mwen menm, mwen t ap di w li vrèman enpòtan pou w pa sèlman love mari w oubyen madanm ou, li vrèman enpòtan pou w like li tou. E yo vrèman diferan. Paske, lè yo eksplike w bagay sa, yo ap di, oh, ou ka like yon zanmi w. Men si ou pa like madanm ou oubyen mariw sa ap pote yon pil pwoblm nan fwaye a paske le ou like yon moun too sa vle di ou renmen pase tan avèl paske le ou fin marye pou nenpot 10 ans 20 ans eske wap renmen pase tan avèk moun sa oubyen eske se just ok ou love li ou pran angajman pou rete avèl ou rete avèl Men siw like li too sa ap pote bèl bagay nan fwaye a sa ap few vle pase tan avèl e sa ap ede maryaj la dire. E dèfwa ou konn plis jwenn gen de moun ki pase plis tan lèm di plis tan tan pou jwe yo avèk zanmi olye yo pase yo avèk madanm yo avèk mari yo paske se kòmsi lè moun nan marye ansanm yo pa jwe Ou sipoze jwe avèk moun nan. Men se pa don zanmi ki pral devlope e karaktè sa nan ou menm. Bon se pa karaktè non ki pral devlope bagay sa nan ou menm pou jwe avèk koup la. Ya se jwèt. E nou te gen 2 zanmi ki renmen pou konbyen tan? 5 an petèt? Ki te pa renmen marye. Marye pou nenpòt 6, 7 an. Wi. Sa vle di ou gen anpil tan ansanm e m sonje yon jou yo te kon yo te vin lakay nou e nou toujou nou toujou sou jwe. Ya, Nou lè, renmen jwe nou depi menm. nou envite yon koup lakay nou, de, sa n ap fè pandan n ap pale avè w, nou tou pran Wi. domino nou, nou tou pran kat nou, n ap jwe avè w. Wi. Nou Se konsa renmen nou mete fonksyone.
anbyans. Ya.
Enbyen, sa vle di yo te vin lakay nou, nou kòmanse jwe domino e mesye te di, Epa, epa ou konn jwe domino, li di sa de madanm li. Yo gen 6 zan maryaj. Li sezi paske li pat konn, li pat konnen madanm li konn jwe domino. Ya, e poutan m konnen fi a konnen mari a konn jwe domino paske li toujou wè, petèt li toujou wè mari l ap jwe domino avèk zanmi, men pandan 6 zan maryaj sa li pa janm jwe yon jou avèk madanm ni. Sa vle di jwèt pote anbyans lakay nou. Pandan nap jwe, nou tou, gen pafwa nou tou ap pale pi fon. Nap pale de fiti nou, nap pale de rèv nou. Konsa tou nap pale de yon diskisyon. Lè sa nou pa fache, se jwe nap jwe, se anbyans ki genyen. Diskisyon an li te mèt pat bon, men ap gen pi bon repons ki genyen pandan nap jwe a. E sa konn pi bèl pandan wap jwe, se paryaj yo. Wi.
Nou toujou renmen parye pandan n ap jwe. Sa vle di, si m gen, men sa w ap fè pou mwen. E li kapab yon bon bagay. M konnen nou konprann sa m ap di. Men sa se yon yon bèl bagay pou antre nan maryaj nou. Kòmanse jwe ansanm. Kòmanse fè ti jwèt sa yo ansanm. E se pa tout jwèt ki mande yon materyèl oubyen yon yon bagay tankou yon baskètbòl oubyen Domino, yon domino. kat. Wi tout jwet sa yo bèl men gen anpil jwèt ou kapab just jwe yo avèk kò nou, nou ka jwe yo avèk panse nou, pawòl nou yo e m panse nan yon lòt videyo m pa konnen kilè n ap fè sa men m panse nou pral montre nou kèk jwèt konsa pou nou kapab itilize yo nan fwaye pa nou tou. Ok dezyèm pwen se. Chèche konnen moun plis. Waww wi.
Nou sonje lè mwen te zanmi Kòtni m te gentan konn anpil bagay de li men pandan nou vin marye mwen konn anpil bagay de li men paske lè w marye avèk moun nan ou vin kòmanse konnen vrè reyalite moun nan lè w mennaj avèk moun nan Pandan ou pral lakay mennaj la ou rele l ou di cheri map vin lakay ou. Si mennaj la te sal, si l te yon jan. Kouri bè, nan met bèl rad sou li, mete zan nou, makiye. Lè m, kounya la mwen menm lè m parèt m wè sa son, sa son moun pafè. Sa se yon sen, son yon zanj li ye. De menm pou gason an tou. Sa se reyalite lè w an mennaj. Men lè nou vin marye l pa konsa. Lè nou vin, lè nou vin marye tout moun wè bagay la. Le maten, lè moun nan leve li pa, li pa bezwen al bwose pou l pale avè w. Li tou pale avè w san l poko bwose. Ou pran tout sant orijinal bouch li, ou pran tout orijinal sant kò l, ou vin konnen vrè emosyon moun nan pandan pandan ou marye avèk moun nan. Men ou bezwen yon ti tan pou konnen bagay sa yo. E lè w konnen bagay sa yo ki pa twò bèl e ou pral kòmanse, ou pral egzije tèt ou pou w renmen bagay sa yo lakay moun nan. Men fòk ou pran yon ti tan pou konnen madanm nan. Wi.
Yeah.
E mwen panse nan peyi m, um, gen anpil moun ki di uh, se premye petèt 2 zan ou marye avèk yon moun ki konn pi di paske se abitye wap vin abitye avèk moun nan, jan pou viv avè l. Avèk sitou defo yo, wap kòmanse Wi. abitye avèk defo yo pase e, e bon bagay yo ou te gentan wè yo nan Mennaj. Wi. Men defo yo te kache.
Wi.
Enbyen, mwen konnen pou mwen menm, mwen menm avèk Djimi nou toujou konn bay moun konsèy sa a paske nan kilti ayisyen gen yon bagay se lè nou fin marye se Kouri fè pitit.
fè pitit.
Ya.
Depi depi jou ou marye se kile pitit lè kile kile w ap gen yon pitit e e ou gentan wè ok gen anpil moun ki komante sou chanel li se nou gen pitit kil raf e pitit ou konprann moun moun bezwen wè bay sa yo oui. yo bezwen wè pitit la men pa gen pwoblèm si sa se pi gwo rèv ou fè pitit men konsey pa nou se kite yon ti tan kan menm pou chèche konn nan chèche konnen moun ou marye a plis anvan paske si ou marye e ou kouri fè pitit Ou pa kite ase tan pou ou. Konnen kèk bagay. Wi, kite pwosès sa fèt pou ou abitye avèk moun nan, pou ou vin konnen kòman pou jere strès ansanm, jere kolè, jere diskisyon, bagay sa yo. Emosyon moun nan. E lè ou vin antre yon pitit nan sitiyasyon sa, ou konnen yon bebe anpil strès, anpil plis travay k ap vin nan lavi nou, strès, nou p ap dòmi, se yon tèt chaje. E nou konnen lè depi yon fi vin ansent e fi a menm fè pitit se kòmsi fi sa vin danjreuse emosyonèlman. Wi. Kounye a ou menm ki pat gentan gen yon ti tan pou te abitye avèk emosyon fi sa. Pou konn kòman li ye nòmalman. Li ye nòmalman e lè li vin ansent li vin fè timoun nan sa pral eksploze nan maryaj la. Ou pap ka sipòtel jan li bezwen sipò nan moman sa. E sa konn fè maryaj kraze.
Wi, anpil. Ya.
E pandan m te zanmi avèk madanm mwen, mwen vin marye avèk li, m kòmanse konn anpil reyalite. Men sa k pral fè m vin wè vrè reyalite madanm mwen se pandan mwen vin Etazini. Lè mwen vin Etazini, mwen vin konnen reyalite l kounya paske gen anpil bagay m pa t ap kapab wè. Lè mwen rive Etazini 2019, gen yon bagay mwen te obsève nan pèp ameriken an, yo renmen di sorry. Se mo yo pi itilize. Padon, padon, padon. Ya, yo menm itilize l plis ke mo thank you. Ya e moun nan te mèt pa antò li di w sorry e mwen menm m pa t konn sèvi konsa avèk madanm mwen petèt lè m ap viv avèk madanm mwen Ayiti gen de gen de kote m te sipoze di l sorry wi gen gen yon bagay mal mwen konn fè mwen di padon men gen lòt ti bagay toujou egzanp lè m soti avèk madanm mwen gen moun gen fi ki konn jwenn madanm mwen nan lari yo konn wè m ap joure blan sesi a lan peyi w bagay sa yo men lè jan lè jan de bagay sa yo rive M pat konn di madanm mwen sorry. M pat abitye avèk sistèm nan. Men pandan m vin wè reyalite a Etazini, epi mwen vin chanje konpòteman m avè l. E Courtney vin wè m s on lòt gason. Paske mwen konnen yon reyalite san se pa li menm ki esplike m, san se pa wè m wè l. Apresa dezyèm bagay ankò ki te vin fè m konnen Courtney plis, mwen te pase anviwon twa kat mwa avèk manman l, papa l, san l pa t la. Lè sa a, chak aswè, manman an ap esplike m men ki tip de moun Courtney ye. Men kòman Courtney ye. Men kòman li leve. Wi.
Men ki jwèt li jwe pandan li ti moun. E, pandan moman sa yo, se nan chanm ni mwen te abite, m ap gade tout ti jwèt li. Anviwon desan konbyen ti jwèt, ti poupe li te genyen. Nounous. Se nounous li te renmen. Ya, nounous. E m ap gade ti nòt li te konn ekri depi a laj twazan. Map gade nòt sa yo tout lèl gen 14 an 15 an map gade nòt li sa vin fèm konnen Kòtni plis e sa menm konn dim konn mennenm dèyè nan kèk kèk diskisyon mwen konn ye a Kòtni mwen konn di oo se konn se fi sa Kòtni ye li konn gen rezon nan nan de bagay sa yo rezon an mwen konnenl mwen konnen paske mwen vin nan peyi l mwen konnen yon bagay anplis de li menm. Wi e se pa sa sa pa sèlman yon bon reyalite pou 2 nasyon ki marye ansanm sa egziste pou moun ki gen menm nasyon tou pou egzanp nan Ayiti m konn anpil koup yo soti nan lòt kote nan lòt zòn sa vle di gen yon moun petèt li soti Jakmèl e gen yon fi oubyen yon gason ki soti Okap men li vrèman enpòtan Pou w al nan zòn sa yo, pou pase tan avèk fanmi moun nan, pou pase tan kote li te leve, grandi, pou konprann kòman kòman sistèm sa ye an andan fanmi l. Ya. Paske li vrèman enpòtan pou w konprann sa de moun nan. Ya. Wi.
Ya. E e m ap m ap sonje e Courtney te ale nan peyi m. Wi, paske menm menm anvan m te rekonèt Jimmy, m te gentan konnen Anpil bagay de kilti ayisyen. Men, lè m te vin rekonèt Jimmy, sa m te konnen de li se li leve Pòtoprens, li se yon chofè chofè moto, li se yon gason vil, se sa m te konn di l toutan. Ou se yon gason vil, se kòm si gen kèk gen kèk kosèy m pa t ap pran nan bouch li paske mwen m soti andeyò e ou konnen gen yon gwo diferans avèk andeyò avèk vil. Gen anpil konsèy m m pran nan men l lè li de vil la oubyen li gen rapò avèk bagay sa yo. Men kounye a, lè mwen al nan peyi l kote l soti, kote li pase tout vakans, kote Estèl, gen anpil Bèn Agous. fanmi l, wi nan Grandans, Nimwo 1, sa se kote ki pi lwen nan Ayiti m panse mwen ale. M konn ale anpil kote, se pa vle di Pestèl lwen nan sans distans men pou antre Pou ale kondi sou wout sa, woy, yon tèt chaje. E men, nou te soti Pòtoprens, nou ale sou moto. Se konsa nou te ale. Anpil tan, just nou ale, nou ale, nou ale. Kounye a, m vin konprann Djimi yon lòt fason, m pa sèlman wè l kòm yon gason vil. Kounye a, sa fè m kapab pran kèk konsèy m pa t konn pran anvan. Li fè m konprann li plis. Wi. Sa vle di, Pou konnen moun nan e fè pitit la vrèman ede w ou jwenn tan pou w fè yon ti kòb pou w prepare mete la epi ou jwenn tan pou w jwi maryaj la tou paske gen moun menm mwa menm mwa e yo marye a menm mwa a yo ansent men kòman ou jwi maryaj sa kòman ou soti a moun nan se pandan moun nan vin marye avè w li vin rete avè w lè sa ou te ka tou pwofite tan sa wal dekouvri lòt jeremi wal konn jakmèl wal konn e e lòt kote a moun nan Men lèl bwop li ansent gen yon bagay, gen yon bagay ki pa fèt. Ok, nap rete nan twazyèm pwen an ki se. Kominikasyon.
Anmweyy. Se kòmsi se pi gwo pwen m kapab, nou kapab pale de maryaj. Ki pi enpòtan. Se sa ki plis ede nou nan maryaj pa nou wi. Ya, se yon pwen m pè. E se li menm ki youn nan pwen ki pi enpòtan nan maryaj la. Kominikasyon.
Nou te ka menm fè tut video sa sou sèlman kominikasyon. Tèlman li gen anpil bagay.
Men nou pral pale bagay ki pi enpòtan yo. Kominikasyon, sa ki pi bon ou sipoze itilize l nan reyalite moun nan. Paske koup la se 2 moun, lè gen yon diskisyon fòk ou itilize kominikasyon sa nan reyalite moun nan. E Nou konnen reyalite moun, reyalite chak moun diferan. Gen yon bagay m kapab wè pou mwen menm li pa yon pwoblèm e pou moun nan l se yon pwoblèm. M ap vini avèk egzanp, egzanp mwen yo se toujou Ameriken e Ayisyen. Nou konnen, yon bèl bagay gason Ayisyen kapab di fi se, youn nan pi bèl bagay gason Ayisyen kapab di fi se, O, ou bèl wi, gade kòman w gwo! Mezanmi si yon gason ayisyen ta di fi sa fi pawòl sa fi a ap pase yon bon jounen paske ou di l bèl e gwo gwo men si w di yon fanm ameriken ou gwo wi anmweyy ou touye fanm ameriken sa paske sa se reyalite l bèl bagay ou kapab di fanm ameriken an se li piti. Cheri ou bèl wi ou piti e si ou di yon fanm ayisyen li piti se joure ou jourel si ou pa konn reyalite sa yo mwen itilize sa men gen yon pakèt lòt bagay nou kapab itilize nou menm lè sa lè ou konn reyalite sa nan yon diskisyon oubyen nan yon bagay afeksyon Wap konn koman pou kominike avèk moun nan. E m pral fè yon lòt bagay pou nou konprann. Sa vle di menm lè ou pa al lekòl, wap kapab konprann. Ase e e. Sa a se yon se yon nimewo li ye. E m pral mete l, m pral fè yon bagay avè avèk li pou nou konprann. Cheri, ki nimewo ou wè la a? Mwen wè nimewo 6.
Epi mwen menm, kote m kanpe a, se yon nèf mwen wè. Courtney wè sis, epi mwen menm mwen wè nèf. Sa vle di, gen anpil, gen anpil, kèk fwa, pwoblèm nan konn yon lòt bagay nan reyalite moun nan. Kounye a la a, pou konprann moun nan, pou w wè, pou m wè Courtney se yon sis li wè, mwen oblije al kote Courtney ye a. Mwen oblije transfòme m an Courtney, lè sa a m ap wè, oh! E pa kont li se yon sisis li te wè. E li menm tou, li sipoze vin kote m ye a. Li sipoze transfòme Jimmy nan nan kèk diskisyon n ap fè. Lè sa a, l ap kapab wè, o, e pa Jimmy se yon nèf li te wè vre. O, m ap diskite avè l konsa. An nou mete ti demonstrasyon sa a nan yon pawòl. Nou konnen yon bagay ki konn kraze koup Ayisyen, Ameriken. M pa t ap di kraze.
Ki konn, wi, wi. Fè diskisyon.
Ki konn fè yon gwo diskisyon. Se bagay lè koup la fin marye epi yo pran swen paran yo. Yo mete paran yo anndan bidjè yo. Pèp ameriken an reyalite l pa konsa. Reyalite pèp ameriken an lè yo soti kay manman yo yo fin marye, yo pa gen manman yo, papa yo sou kont yo. Yo sèlman gen mari a, madanm nan, timoun nan sou kont yo. Wi paske paske paran nou se kòmsi yo tou planifye pou fiti yo YouTube gen kob sere Nou pa bezwen kyete pou yo. Yeah. E anpil moun ki soti nan ayisyen yan telman pa gen travay an ayiti manman yo vann manman yo vann tout kò yo pou yo okipe pitit la e lè timoun sa li menm li vin marye li vin ap travay li tou mete manman l nan bidjè l sa se reyalite Ayisyen an, ki pa tout, kèk Ayisyen an, ke, ki pa yon defo, e tou, reyalite Ameriken an tou, li pa yon defo. Men kounye a la li vin yon pwoblèm si Ameriken an pa konn reyalite Ayisyen an. E pou Ameriken an konn reyalite Ayisyen an, li sipoze al Ayiti. Se pa sèlman chita pale ak gason an. Wi, lè l chita l pale ak gason an, gason an ka konvenk li pou. kèk tan. Men lè l ale Ayiti li wè reyalite a, sa vin yon lòt bagay. Mwen menm sa k fè sa pa yon pwoblèm pou mwen nan maryaj mwen, se paske Courtney pase anpil tan Ayiti. Li fè anviwon setan Ayiti, li wè reyalite a. Li wè si m pa mete manman m nan bidjè m, Se kòmsi manman manmanm ap soufri anpil. E se pa kòmsi nou pa sipoze mete prensip. Tout sa n ap fè nan finans nou, nou mete prensip ladan l. Men, li asepte sa. E mwen konnen bagay sa a, gen anpil koup k ap viv nan peyi, petèt Kanada l ka konsa, Chili l ka konsa, men Etazini m gintan konnen l konsa, moun yo pa dakò pou yo mete paran yo sou Wi. Bil yo. Men mwen panse, mwen panse sa k difisil se lè w ap pale de sa pou antre nan reyalite moun, se pa sèlman, pou egzanp, menm nan egzanp sa, se pa kòmsi se sèlman mwen menm k ap antre nan reyalite ayisyen an, m ap antre sèlman nan reyalite mari m, men tou li ap oblije antre nan reyalite pa m nan tou. Ya. Paske fòk li ka konprann ke Se kòmsi, pou egzanp, si nou rive nan yon moman, bidjè nou ap kwense, petèt nou pa kapab fè sa Ya. mwa sa a. Ou konprann? Ya. Lè sa a, n ap, nou bezwen chèche yon solisyon ansanm. ansanm. Paske mwen menm, m poko janm wè kote l ap bay paran l kòb. Okontrè, se paran l k ap ba l kòb. Wi. Se, se sa ki vin fè m konprann reyalite pa l la. Wi. Sa vin fè, lè youn konn reyalite lòt, lè sa a, kominikasyon an vin fasil pou rantre anndan maryaj la. Men, si w Si w pa kominike nan reyalite moun nan, lè sa a ap gen joure, ap gen goumen e kapab menm gen divòs.
Wi, apre sa, anndan kominikasyon, m panse kominikasyon se yon bagay m te tou wè nan mwen menm. Gen anpil defo, men kominikasyon m ka di sa se yon bagay m te aprann gason sa a paske li pa twò Li t pa two renmen kominike e mwen Banm bon ti bo pou e sa. mwen mwen sa se yon bagay ki fon ti manke n Ayiti se bon kominikasyon fon sa vle di menm anvan mwen menm avèk Jimmy te marye nou te fè yon bèl konvesasyon m te vin pale avèk mari m mwen di l konsa yow nou bezwen pale fò mwen bezwen diw kisan m santi m pè pou maryaj nou ou bezwen dim sa ki fèw on ti jan pè antre nan maryaj sa tu pou nou ka pale sa pou nou kapab anpeche pwoblèm sa yo vini vini kreye anpil diskisyon e pou m ba nou yon egzanp pou mwen menm e m konnen gen kèk konvèsasyon sou sa sou chanèl la sou komantè yo men tout moun di Oh fi ameriken pa renmen fè manje bay sa yo men sa se yon bagay ki pa nan kilti nou like pou egzanp mwen menm mwen renmen fè manje m pa renmen fè manje chak jou chak jou pou map okipe vant marim pou mwen menm m wè sa kòm yon esklavaj paske pou mwen menm pou mwen al travay map fè kòb menm jan avèk marim pou mwen menm fè Tout maje pou nou. Bagay sa bagay sa two raz pou mwen. M pèl, m pè chay sa. Sa parèt tankou yon gwo chay pou mwen. Sa pou lòt fi, sa pa yon chay. Gen lòt fi ameriken yo kontan fè sa. Yo renmen l. Mwen menm, m pa abitye avè l. Mwen pito al travay nan jaden an ke fè maje a. Sa just sa se konsa mwen ye. Enbyen m vin pale avè m di mwen vrèman pè paske m konnen nan kilti ou sa vrèman yon bagay. Nou toujou di se fyè pou fè manjè tout tan. M di si se konsa m pa konn kòman sa ap ye nan maryaj nou. Sa ap kreye anpil pwoblèm. E nou vin pale sa menm anvan nou marye kòman nou pral rezoud sa ansanm pou sa pa vin yon pwoblèm. Kounye a lè nou fin marye si ap gen yon diskisyon sou bagay sa, nou ka toujou tounen nan konvesasyon sa e nou di, oh men kòman nou te di jan pou nou rezoud sa. E se konsa sa tou aji tankou yon bon baz pou nou. Sa vle di si nou pa t janm fè sa anvan nou te marye, nou gentan marye, nou bezwen fè yon konvesasyon fon konsa ansanm pou di men kèk pwoblèm pou mwen Kòman nou kapab rezoud sa ansanm? M bezwen chèche yon lòt solisyon paske m wè sa afekte maryaj nou. Epi solisyon an, bagay ki fasil wi. Solisyon an se, ok cheri, gen de moman n ap fè manje ansanm. E lè di gen de moman n ap fè manje ansanm, manje ansanm nan, silvouplè sa m konn fè epis la sèlman m konn pile wi. Oubyen pandan m pile epis oubyen m konn kale yon ti pomdetè epi se li menm ki fè tout rès bagay yo sa vle di fi a renmen lè gason an jis patisipe avèk li lè lap fè yon travay egzanp nou konnen fanm ayisyen renmen lave gason yo pa twò konn lave men kòman gason an ka ede fi a si w sèlman tann rad la pou fi a ou gentan fè yon pakèt bagay pou fi a la sa vle di Fi a pa two renmen lè lap fè bagay la pou kòl ou menm ou jus chita wap jwe domino ou byen wap gade televizyon wap gade televizyon li menm li tankou yon esklav li tankou yon zouti
wi sa vle di kounye a la kesyon m ta renmen poze nou menm kap pale a gen koup ki te gentan ki gentan marye e yo pat pale bagay sa yo avan yo marye e yo gen jan de pwoblèm sa yo ki solisyon nou kapab, ki konsèy nou kapab di koup sa la? Ebyen menm sam te sot di talè an m tap di pou fè konvèsasyon sa menm ke nou marye chita pale de pwoblm nou wè nan maryaj nou kounya men se pa rete la rete la se kòman pou nou rive nan mitan ansanm. Wi paske pouw sove yon maryaj se gason an maryaj la ap sove a san pou san men se gason an ap fè san pou san efò fi a ap fè san pou san efò sa pral fè 2 san pou san. Wi, se pa 50 50, se 100 100. Non, mwen fè 100, li fè 100. Sa, sa ka rive on lè fi a pa fè pousantaj pa l la, mwen menm 100 pou san pa m lan gentan bon. Sa ka rive mwen menm on lè m pa fè pousantaj pa m nan, 100 pou san fi a gentan bon. Sa vle di se konsa, e n ap chita petèt nan on moman fèt, nan on, nan moman lè n ap selebre maryaj nou, nou fè yon bèl deba e de jan, jan de pwoblèm sa yo. Nan moman kè nou kontan. Wi, men m pa tap rele l yon deba. Se pa diskite, diskite. Se pale. Ya jwenn yon antant. Fè yon konvesasyon de sa. De bagay sa yo.
Apre sa, mwen tap di, fòk nou pa pe pale de bagay ki enpòtan, oubyen bagay ki fon ti difisil pou pale de bagay sa yo. Pou egzanp, pafwa li difisil pou pale de kòb, pou pale de bidjè, ansanm. Sitou se lè se yon sèl moun kap fè kòb la fòk nou pa pè pou jere sa ansanm oubyen si nou pè pou pale de sèks si nou pa janm pale de relasyon sèksyèl nou ansanm sa ap vin kreye anpil pwoblèm nan maryaj la fòk nou pa pè pou kominike sa ki bezwen euh, fèt an lòt fason oubyen sa ki bon pou ou sa ki pa bon pou ou nou bezwen pale de bagay sa. Ya dèfwa ou konn jwenn moun nan ap kominike prèske tout bagay avèk zanmi l men avèk madanm ni li pa vle avèk maril li pa vle kominike e moun pou kominike a se mari ou madanm madanm ou poul ye se pou rezon nou di ou sipoze zanmi avèk moun nan. Se li menm ki sipoze pi bon zanmi ou pase tout lòt zanmi ou yo wi ebyen ann kite pwen kominikasyon paske moun yo ka just pale nèt ale em panse nou ka kontinye pale de sa nan lòt videyo men dènye pwen nou pral pale jodia se de Jezi. Lè maryaj ou fonde, lè fondasyon maryaj ou baze sou Jezi, sa gentan yon mo hèp la. Yon bon èd. Ya.
Gason, gason ap bliye kreyòl la. Podyab. Sa gentan yon bon èd anplis. Paske non senpleman, madanm nan, mezanmi, moun pral lave m a kòmantè. Sa vle di, madanm nan E tou jwenn yon opòtinite e gason an tou jwenn yon opòtinite. Wi, gen anpil bagay youn pa fè lòt se poutèt yo renmen. Men ankò, youn konn pa fè lòt yon bagay se akoz de Jezi. Se akoz de vi kretyen moun nan avèk Bondye. Sa vin fè maryaj la vin jwenn yon benefis anplis. Sa vle di, Jezi jwe yon gwo wòl anndan maryaj. Sitou se maryaj li te itilize kòm egzanp pou li nan sosyete. Se maryaj li itilize. E ou menm maryaj ou baze sou Jezi, ou prèske gen 50 pousan reyisit nan maryaj ou sa a. Wi. Apre sa, li vrèman enpòtan pou nou ankouraje lòt moun nan nan vi espirityèl li. Se pa sèlman ankouraje l ale legliz, men se ankouraje l nan Hey kòmanw relasyonw ye avèk Bondye moman sa ahh kòmanw lapriyè a ye pou ou se pa tankou ou bezwen priye plis se kòmanw sa ye just mandel ankourajel ahh ankourajel pou etidye pawòl Bondye tu sa vrèman enpòtan apresa mkonnen Lè yon moun ap pale de maryaj e li se yon kretyen li toujou tounen nan yon sèl pasaj e m t ap li l pou nou nan videyo sa men m pa vle pran twòp tan paske tan ap kouri men se pasaj ki pale de madanm soumèt devan mari nou yo e mesye Mari yo renmen madanm ou yo. E lè m konn tande moun ap pale de vèsè sa yo, sa vrèman konn mal pase. Paske moun, petèt yo mal konprann li, oubyen yo jis ap itilize l pou fè sa yo vle fè. Oubyen yo vle pran li nan sans pa yo. Men, fòk nou vrèman fè atansyon avèk sa pou nou pa mal konprann sa Jezi ap eseye di nou. Men sa k pi enpòtan nan vèsè sa, vèsè sa yo, pasaj sa, li eksplike nou pi gwo bagay ke petèt nou pa konprann de yon relasyon antre mari avèk fi a. Se kisa kisa mari a plis bezwen nan men fi a, se respè. Li si yon fi, si madanm li pa respekte l, sa ap fè yon gwo enpak Anpil. nan maryaj la. Anpil. E sa, f- e sa madanm nan ap chèche plis nan men mari a, se lanmou. Li plis bezwen la, lanmou nan men l. Ebyen se poutèt sa li di nou sa. Paske li bezwen respè, mwen bezwen lanmou. Wi, mwen bezwen respè tou, e li bezwen lanmou tou. Men, sa k vrèman vrèman pi enpòtan pou nou, se bagay sa yo. Apre sa, sa k enpòtan se, se pou Pa bliye, vese sa yo pa kanpe apre madanm se soumèt devan mari yo. Gen Yeah. anpil pase m konn tande, anpil moun, yo just kanpe la. Yo brut av- avèk Yeah, sa. yo, yo ka preche 20 minit sou sa, apre sa pou le, le yo ap esplike jan uh, mari a sipoze renmen madanm li, yo ka fè yon ti 2 minit sou li sèlman. Yeah. Poutan, Se kòmsi li sipoze 50 pousan 50 pousan jan sa enpòtan paske pou mwen soumèt devan Jimmy Jimmy dwe renmenm jan Jezi renmen legliz la e si li pa fè sa l ap twò difisil e se jan mwen renmen ou ki pral devlope soumisyon sa lakay ou sa sipoze fèt natirèl se pa kòmsi li sipoze fèt avèk yon lòd li sipoze fèt avèk fòs non. Wi. Tout bagay ki fèt avèk fòs li pap byen pase. Wi gen anpil moun lè yo tande sa soumèt devan mariw se kòmsi gen anpil gason ki marye ki just di nenpòt sam di fi a pou fè li sipoze fèl Sa se fòs. men se pa vre Se pa lanmou. ann panse avèk Jezi tout tout jan legliz sa te vin soumèt devan Jezi tout sa Jezi te di legliz sa poul fè se bagay ki montre ke Jezi renmen legliz la. Se bon bagay pou legliz la, li di, fè sa. Enbyen, tout sa, m p ap di tout, paske nou se moun. Men pi fò bagay Jimmy di pou m fè, se paske li renmen m. Se paske li di, sa ap bon pou ou. Pa ale la paske m pè pou ou, m pa vle yon moun blese w. Sa se yon egzanp. Li vin twò fasil pou mwen soumèt devan l pou jan li renmen m Tankou Jezi renmen legliz la. Sa vrèman enpòtan. E lè m ba w lòd sa yo, ou di, Waw, gad kouman Jimmy renmen m. Gad sa l di m.
Wi.
Se kòmsi nan nan bagay Jimmy ap di m pou m fè, m pa wè sa kòm yon lòd. M di, Waw! Gad kouman gason sa renmen m. Gason sa renmen m tout bon. Ou konprann? Yeah. Wi, E- sa enpòtan. Men, wè pale. E pou n ale pi lwen, Jezi te menm arive menm mouri pou legliz la. Sa vle di lanmou sa fè l, m pa konnen si w te di sa deja. Non. Lanmou sa fè l mouri pou legliz la. Wi. Ki mari ki gen yon lanmou lakay li, ki ki fanm k ap wè mari l gen yon lanmou lakay li ki tou prè a mouri pou li pou fanm sa pa ta soumèt devan mari sa otomatik? Wi. Ki fanm? Wi e gen jan ou pa mouri fizikalman se nan on moman eske wap chwazi fè sak bon pou ou oubyen wap chwazi fè sak bon pou madanm ou wi se kòm si m plis rete avèk sa paske pou tèlman tout moun rete nan soumèt devan mari yo so tou de enpòtan apre sa on bagay ki enpòtan nan vèsè sa yo li pa di fi soumèt devan gason e gason renmen fi. Non. Ok? Non.
Se, sa se yon bay an, anndan yon fwaye. Jezi pa di m pou m soumèt devan gason sa la. Frè m. Non. Oubyen yon zanmi gason. Non. Sa vrèman enpòtan paske m, m tande anpil moun ap di. Fi Pou fi- sipoze soumèt devan wi. gason. Sa se yon manti. Sa pa nan Bib la. Non. Sa se yon bay antre maryaj. Poutan, nan Efesyen 5, li di, youn soumèt devan lòt Ah.
Pou respè levanjil la. Wi, pou respè Kris la. Kris la. Se konsa li di l. Sa vle di, mwen menm e Jimmy, si nou pa t marye, nou te just zanmi, mwen t ap oblije soumèt devan Jimmy. Lè n te zanmi, nou te konn fè sa.
Wi, Jimmy t ap oblije soumèt devan m paske nou renmen Jezi. Se sa. Se sa pa fi pou gason se tou de k ap fè sa. Ya. Pou jan nou se yon sèl nan legliz sa nou se kò kris la e sak enpòtan wi ebyen nou pap rete pale de sa gen ou konnen gen anpil bay nou nou te ka di toujou sou sa men pase nan kanpe la ebyen m vle di nou ke semèn pwochen nap pale de 4 pwen ki vrèman bèl youn se konfyans nan yon maryaj lòt la se afèksyon Twazyèm nan se sèks. E m konnen anpil M konnen anpil moun ap vle tande
lè n ap pale de sijè sa.
Koup sa a. Kòman sa ye pou nou e ki konsèy nou ta bay? E ki dènye bagay nou ta pale ankò? M panse nou pral pale de kòl, diskisyon. Jan pou jere diskisyon avèk kòlè. ansanm nan yon maryaj. E sonje pou yon maryaj dire ou sipoze zanmi moun nan, ou sipoze kominike avèk li nan reyalite l youn pou lòt e ou sipoze
chèche konn moun nan plis e gen Jezi kòm baz fwaye nou. Fwaye nou. Wi.
E pase n ap wè nou semèn pwochen pou nou kontinye konvèsasyon sa. Sonje non paj la se ansanm nwa sou blan e non chanèl youtube nou se ansanm nwa sou blan. Si videyo sa te fè sans pou ou. Wa pataje li.
Yeah.
Mèsi.